Sa la pa ka avanse? Bay sa pa ka avanse cheri a? Nou pa ka fon ti avanse sa mete l la? Ok, silvouplè. An? Ok.

Ou panse yo pre nan kob la. M twò ptike. Hee gadon koze. Oh oh pwoblèm vin sou tout fòm. Festival West Palm nan gade. Festival West Palm nan bliye m bliye kòman espas la rele wi. Bon kote m pran la mezanmi. Men kote nap metel kanpe.
Nan men sa ap kanpe.
Woy.

Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Demen si Dieu veut nan Hollywood Live. Demen swa wap gen Blondedy Ferdinand, wap gen ekip Vag Lavi aprè festival la. Nou gen 2 show demen si Dieu veut. Nou gen youn West Palm Beach nan festival la, nou gen youn nan Hollywood Live.

Mizik nou pral jwe nan festival yo. Nou poko fè J-beat sa? Enben, n ap ba moun yo J-beat sa talè. Non, nou poko bay, poko ka bay J-beat sa tou Maes, paske jan nou jwe mizik yo kounye a, yo pa menm jan ankò. Nou gen gitaris nou la, byen chèlbè. Konbyen Guinness ou bwè la? 6. E sèl nou k fè repetisyon bò isi a. Wagner sa w ap di moun yo, sal repetisyon an open la m ap ba w pwomosyon gratis la. Ou fè kò w, ou live. M live. Wi! Se bò isi a nou fè repetisyon. Tout moun konn Wadner deja, so. Djaz ki bezwen fè repetisyon, depi ou bezwen yon sal de repetisyon, ou ka vin isi a la. Wadner gen drink li la a, pitit mwen. Li fè nou sou anvan n ale. Epi l son moun ki trè saj, m renmen l poutèt sa.

Demen si Dieu veut, pa gen wout pa bwa, tout djazz yo ap la, banm wè kòm, metem flyer ankò bebe. Tèt anba oh oh ou pral tèt anba wap genyen alò mwen map di tèt mwen anvan ou konprann mwen mwen blonde difèdinan map di tèt mwen anvan wap genyen blonde difèdinan wap genyen nu look wap genyen klass wap genyen enposib wap genyen djakout number one wap genyen Kòman ti gason sa rele ankò ah men bliye non pitit la wi ah ok wap gen gabèl wap gen kenny wap gen steeve jay bryan wap gen ekip master brain wap gen kadilak bedjine shassy vag lavi cheri doudou m wap gen misty jean boule sucre mwen m still bliye non oswald wap gen oswald. Oswalde non american w gen sa fèm paka sonje la m pa konn moun sa non kiyès li ye li menm mesye sa mezanmi m pa dwe di bagay la live m pa konnen l. M pa rekonèt misye.
Ou pa rekonèt li tou? Non.
Aa men kaka vre. Pa gen moun ki rekonèt li so enben gon lòt mesye k sou flyer a kap la nou youn pa rekonèt li men lap la men lap la mesye a ap la nan zòrèy nou ok so nap tann tout moun demen si Dye ve yon sèl randevou maes ann ale ann ale ann frape.

Nap fè repetisyon nan Apo Festival West Palm Beach la demen se pou yal pran ti kè nou tout moun nèt pran ti kè nou prepare nou paske demen se vin pral fon lòt bagay of course nap jwe Ousumay paske nou konn Ousumay se number one hit Blondedy medam yo renmen renmen gen anpil lòt bagay kap vini maestro ap veye maes kisa wap di pale a moun yo non maestro kounya nou e jazz nou gen kounya ou konprann nou pa jwe a DJ ankò.

Mezanmi.
Bon bon bagay wap fè koze la. Demen si Dieu veut festival la pral pran du feu bon mwen menm rele ponpye rele ponpye rele ponpye.